Bonjou, bonswa tout moun ki jan nou ye, mwen espere ke nou anfòm Jodi a mwen antre la kay nou avèk yon nouvo videyo Men avan tou, m ap di w si w pa t ko fè sa, abone ak chanèl lan E pi tou m ap remèsye chak grenn moun ki abone avèk chanèl lan Nèg ki gade videyo, ki pataje videyo yo, mèsi, mèsi, mèsi anpil Jodi a m te deside pou m te fè yon lòt videyo pou m yon videyo pou mwen pale de ki 5 bagay yon fi pa ta pa ta sipoze dakò yon nèg fè li pandan ke yo ap fè pandan ke y ap met nan kò yo m p ap m p ap resite mo a jan m ta sipoze di l lan Map dil yon lot jan nou konn kijan bagay yo ye kounya nan youtube lwa yo kisa yo ye gen pawol ou pa sipoze repete gen jan pou pale gen sa pou di gen sa pou pa di donk nou pral pale nou pral itilize yon langaj kode kem panse nou tout ki ap gade video a nou ap konprann klèman de kisa kem pral pale an nou konprann. Pou m ka di sa m vle di an, ok, tankou m pral itilize yon lòt langaj kòde ke m panse nou tout n ap konprann, tankou, antre parantèz, n ap rele sa solamente. Solamente. Ok. Pandan moun yo ap solamente yo. Ok. Nou konnen jan ye deja, fi se yon èt ki tèlman kòmsi depi fi a renmen li ka fè. Tout bagay li ka Moun nan mèt te dil sot la apiye rive anba rive lavil la anba katouch lap fèl poutèt kisa paske li renmen m pa kwè yon gason ka bon m panse sa tou men m panse ke yon fi depi fi a li renmen franchman lanmou ka kondwi l fè tout bagay menm sa li pat menm espere fè men lanmou ka kondwi li fèl nou pral chwazi 5 bagay ke yon fi pata sipoze dakò yon gason pouse l fè. paske li renmen l oubyen tou pandan yap solamente pou l pa aksepte ke fi a pou l pa aksepte ke gason an fè l kòmsi fòse l fè l ok premye bagay premye bagay yon gason yon fi pa ta dwe sipoze kite yon gason fòse l fè se tankou pou lap britalize l pou lap fòse l kòmsi pandan ak lan menm pou lap britalize l pou lap pouse l rale l nan cheve bal gwo tap siw pa dakò siw dakò sa se ou menm men si moun nan li fè li mete l nan yon pozisyon li ap solamente avèk ou li pran yon pozisyon avèw anba vant ou fè w mal anba kè w fè w mal Li pa ou pa alez lap peze kouw lap ooh ou pa santi. Ok kounya wap di non cheri mwen pa mwen non mpa dakò ou kanpe ou di moun nan kanpe ou pa dakòl konsa ke moun nan li li kanpel paske ou pa santiw alèz konsa ou paka oblije aksepte paske ou renmen moun nan non dezyèm grenn bagay la se moun nan Ann pran egzanp moun nan, nou konnen kisa, kijan lè moun nan ou pral fè, ou pral fè yon yon bèf pou moun nan. Nou konnen ke avan ou fè bèf lan pou moun nan, nòmalman moun nan ta sipoze, ou sipoze, si moun nan te yon moun ki te nan lari, oubyen tou ki nan lari depi maten, ki nan lari li, depi maten, moun nan li gentan konn kisa pou l fè avan ke nou rive nan nan nan nan stad sa, moun nan konnen fòk li al benyen. poul fèl men moun nan gen dwa pa menm benyen menm moun nan parèt avèk afè li li diw pou ou vin souse pou li konsa non pa paske ou renmen moun nan odè la li pa li pa agreyab pou ou li pa fè w byen pou aksepte odè la pou pou pou pa di oh non cheri a al al benyen avan ou ka di moun nan sa Ann al benyen avan. Ou ka di l sa. Men w non, paske w renmen moun nan, ou pa vle di l ke bagay la, li pa agreyab, ke sant lan li pa nòmal. Ou aksepte l, ou pran l konsa, ou fouye bouch ou ladan l, epi apre sa, ou prèt pou vomi. O ke ki bagay! Donk, ni vis vèsa tou. Men, n ap rete nan pati, fi pa sipoze dakò, gason fòse yo fè sa. Nou te nan twazyèm bagay la kounya. Twazyèm bagay yon fi pa ta sipoze kite yon gason fè li, se pou l ap fè zonyon pou nèg la. Paske gen yon moun ki ta rakonte m yon istwa, yon nèg, men se pa nèg la non, pafwa se fi a fè l. Yon nèg kòmsi ki antre, yon nèg ki sot laba, nèg la sot laba, nèg la antre li gen yon mennaj Ayiti. Men Tèlman mennaj sa kòmsi m pa konnen si se prepare l prepare yon modèl lanmou pou l bay nèg la. Fi a tèlman fè pou nèg la. Paske fi a li tèlman kòmsi twouve ke l renmen gason an, l bezwen montre dyaspora a, montre nèg la ke l konn fè lanmou, ke l konn karese. Menm zòtèy nèg la l ap niche, l ap niche tout bagay ki gen rapò a nèg la, l ap niche pye nèg la, l ap niche tout. Tout talon nèg la tout arebò janm ni kounya l antre lang ni nan dèyè nèg la nèg la oo nèg la ex nèg la sezi epi pandan nèg la sezi nèg la fi a kounya lè nèg la rive kounya nèg la di non sa pa yon moun pou pou pou pou. Se pa yon moun pou mwen m bo avèk. Si ou pa vle fon bagay pou moun nan ap fòs ou fèl. Tankou la ou pa ka ou pa vle fè zonyon ou pa ka aksepte ke moun nan lap pran bouch ou lap peze bouch ou nan dèyèl pou souse kou dèyèl pou li li pa fè li pa fè sans ou pa sipoze aksepte yon bagay konsa ou konprann si ou pa vlel si ou vle sa se chwa paw ou gen dwa vlel ok ou just fèl pou moun nan men si ou pa akseptel pap Pa dakò paske ou renmen moun nan pou pral fèl paske ou renmen moun nan ok um kounya nou pral pran nan katriyèm bagay la ya katriyèm bagay la paske gen moun nan ki toujou genyen tankou nan tankou nan fè nan fè lanmou yo toujou genyen um gen de abitid kòmsi. Nèg la gendwa fin jwi li pa wè ki bò poul lage bagay li a se nan figou li vle poul lagel. Li nan lestomak ou, nan tèt ou, nan cheve ou vle pou l lage l. Ou menm si w dakò yon bagay konsa ok. Men, si w pa aksepte l, poukisa paske nèg la, ou renmen nèg la, l ap vin, l ap vin pran afè l, l ap vin lage l nan tèt ou, l ap lage l nan figi w, l ap ouvri ouvè bouch ou pou l lage l nan bouch ou menm pou w aksepte l. Li pa fè sans. Si w pa dakò, just di moun nan ou pa dakò Pa fem bagay konsa pa fem bagay konsa li pa normal pou se moun nan ki grimas sa la fè bagay li atè. Kounya nou pral pran senkyèm nou pral pran senkyèm e dènye pati an sa yon fi pa ta sipoze aksepte sa ditou ditou ditou ditou ditou sou zoken pretèks yon fi pa ta sipoze aksepte sa paske li pa li pa nòmal ditou ditou ditou kisa li ye. Ou wè kijan ye deja lè yon fi renmen yon gason tout sa gason an dil se sa sitou m pa konnen kisa k konn rive li li panse ke gason an twò twò siperyè avèk li menm li pa gen dwa li menm pou l deside pou l di non l pa sesi non l pa vle ebyen fi sa li menm li konn tout sa nèg la di l fè pou li menm menm si l pa dakò l ap plenn nan ke l ap aksepte. Poul fèl menm sil pral plenyen lap aksepte poul fèl ebyen kisa ki fi a kounya ann pran egzanp gason an pandan ou nan ak li ansanm avèk li pandan nou ap sou lamenmte epi se gason an diw annou fè annou fè annou eseye anal la annou fè anal la. Ou pa ka aksepte sa ditou si w pa vle sa. Si se pa yon bagay ou te vle eseye, ou pa ka aksepte l ditou ditou paske ou renmen moun nan pou w di bon ok. Mezanmi oo. Paske ou renmen moun nan pou w dakò pou moun nan ap bagarre w nan dèyè. Paske pitit bagay nan dèyè. Imajine w bagay nan dèyè sa pitit ou.

M panse ke si Bebe fèm bliye sa pral di a wi Donk si kounya ou nan yon relasyon Ou mete ou avèk a pa egal avèk moun nan an tèm de valè M pa pral di kòmsi Ou mete ou egal kòmsi senkant senkant nou sesi nou sela non M pa rive la Paske selon labib Chak gason se chèf fi li ye Men sa pa vle di ke ou pa gen valè tou Ou pa gen menm valè ak moun nan Sa pa vle di sa Sa pa vle di ke ou pa ka di sa w vle, ou pa ka di sa w pa vle tou. Sa pa vle di sa, ok. Donk, si ou pa dakò yon moun fè yon bagay, pa aksepte l, ou fè tèt moun nan plezi epi apre sa ou menm ou pral soufri. Pa aksepte l. Fè sa w vle, fè sa w vle, pa fè sa w pa vle. Donk, m panse m fini avèk videyo a la, m mete yon pwen, m mete yon pwen avèk videyo a. Pa bliye Abone ak chanel la si w patko fèsa kite yon kòmantè pou mwen Envite zanmi w fanmi w pataje video a au max pou mwen pou plis moun ka rive gade l Donk m panse m fini Nap wè byento nan yon nouvo video Bebe ap fè entèresant la m pap rete ankò Babay.